Fanatik Mona paka pala bonjou bonswa kòman nou ye alò m pase la pou m ba nou pou m di nou yon ti koze tou piti yon ti mesaj m pote pou nou piske nou potko bay orè feyton an ebyen m pase la pou m vin ba nou orè feyton an feyton wap konn jòj lan lap lage chak mardi a 5 è chak vandredi 5 è e chak dimanch a. 5h. Rete branche la fami. Pa janm bliye non feyton sa ki se wap konn jòj anvayi chanèl la voyel bay fanmi voyel bay zanmi epi pou nou kapab sipòte aktris la. E mona hahahaa ebyen map ret tann nou tout an foul voyel patajel tout kote epi. Wap konn jòj.

Mache Dieu kabrit la bande jel Bande bande jel Feu mouton an bande jel Surprise Ok chérie Ou prè? Eske ou prè? Ou prè chérie? Talè chérie talè talè talè Ou prè ou prè?
Surprise!

Ke wal jwenn zonbi a pou zonbi a byen kraze w Listya kanpe kanpe ayayayy pitnay bouznay kanpe kanpe listya Meni Meni listya Voye li ye Wood Ey fout fèmen don fèmen don fèmen don nan fèmen don nan raje a fèmen don fèmen don listya fèmen don manman pitnay manman bouznay fèmen danw. Wap vin vre sipriz. Anba tè? Wi. E ou k mechan konsa? Mwen k mechan konsa? E ou k te touye Ruth? Ou pa anvi l kraze w toujou? Si li kraze w jou ba w bon venn wi. Ou panse m pa t wè lò te lò tap bay Ruth bak chat nan raje a? Pa vre? E bouznay, pitnay. Ey kanpe, kanpe, kanpe. M poko fin pale avè w. Kounya la ou wè bisnèt ou mèt konn di w.

Lane 2004, mwen chonje papa m t ap pale avè m. Li di m zòrèy la ka long, li ka long, men li pa ka long pase tèt. Sa demontre ke sa tèt la ka gen, Zoya pap janm ka gen l. Zoya la pou l tande men l pa la pou panse. Bon panse se nan tèt sa soti. E li te di m yon dènye gwo mo ankò. Li te di m lafime pa janm soti san dife. E li te di yon lòt bagay ankò. Sa te make m, e m te ekri sa nan yon kaye. Li te di m, menmsi lapli a tonbe avèk katrèdimaten, gen yon moun k ap mouye. Menmsi li te tonbe avèk minwi, gen yon moun k ap mouye. Premye lèm te kwaze avèk gason lage nou te fè zen Dezyèm lèm kwaze avèl li mandem antant Twazyèm fwa nou kwaze la li vin dim se anba tè ki touyew Wi yo te nan kont men konsa tou Di yon moun touye yon moun se pa yon bagay ki fasil. Ou ka fè nenpòt fèzè sou yon moun. Men di yon moun etèn vi yon moun, lavi yon moun, e pa yon bagay ki piti. Ebyen, gason lagè, mwen pwomèt ou sa. Anba tè! Se ta ou menm ki touye Wood, ebyen lakay ou mwen ta bale ou ze! Lakay ou, se zèb ki ta pou pouse ladann. Mas. Paske touye yon pitit yon moun, se kòmsi ou te pran asid batri lage nan raje sa la pou zèb pa pouse. Touye grenn pitit yon moun, se kòmsi ou ka bay menm paran sa yon galon asid batri pou l bwè.
Sak pase? Tonnè krazem wè se chagrin k pou touye kaka mwen menm m pap fèl anyen m pap leve ni lou ni lejè pou li chagrin k pou touyel jiskaske jiskaske wè se pou se poul rete poul mèg poul mèg desann tèt ou se poul rete poul mèg Lucien ou poko anyen sa vle di ou panse mwen menm anba tè m tap vin bay piyay yon nèg ki twò ki entèlijan tankoum sa vle di m tap vin bay piyay. Ah bon wi se mwen k manje wood se mwen k touye wood se mwen k sakaje wood map tann sa kap vin deyè a map tann sa kay sa k gen pou vini an tonnè krazem tonnè boulem mwen menm m gentan prè pou gè a wi m gentan prè pou gè a oh evre wè la wè ou menm. Ou konn sa wap fè, ou konn sa m pral fè w wè aswè a? M gen pou m fè w tounen yon cheval pou m tèlman galope w. M ap tèlman galope w nan zòn nan, m ap galope w, m ap galope w, m ap galope w, m ap galope w. E aprè sa m gen pou m fè w tounen yon chat pou m monte sou, pou w kòmanse monte pyebwa avè m. Epi douvanjou, m ap fè w tounen yon towo bèf. Tro bèf sa map pran tro bèf sa map pase devan kay chifonnen avèl aprè sa madi byen bonè mal vann ou lestè avèk on bòkò ki rele ee kèt kòman bòkò sa rele ankò paske misye bal fete misye rele zoum zoum koum bwa. Tonnè krazem! Map vann ou avèk avèk bòkò zoum kou m bwa epi poul poul kite w la poul tann jis 6 janvye epi poul poul touye w tonnè krazem mache tale tale tale.
Yon sèl la mwen level san manman. Mwen pa t gen ni de, ni twa. On sèl la. Fò anba tè fò ta konnen ki sa on grenn alimèt vle di. Se ke si l mouri, pa gen dife k ka limen. Ebyen cheri m nan, otanke zanmi, mwen te apresye w anpil. Men si se ta ou. ki ta mede ki ta mete de woud atè ou mèt kwèm ou konnen kiyès ki chifonnen an non sèlman map kraze map brize e map bale map ouze ebyen si tout fwa w ka kouri kouri si si tout fwa w ka gentan mete pye w nan dlo mete pye w nan dlo paske sak pral pase a la pap piti minm manman pitit mare vant.

Mezanmi nou ta fè ti mache gen lè soti nan lari an soti la. M soti nan rivyè a la. Sot chita bò rivyè a la m pran ti van m lave figi m epi wè m tou m tou ap fè ti mache. Lakay la tèlman fè cho. Hee chalè sa genlè ap tchwem. Mwen pa konprann se kòm si solèy la desann. Wouyy.
Mwen pa konprann anyen. Hee tèt chaje. Solèy la genlè desann li plane sou nou paske janm wèl la la e brile nap brile. A la kay la map antre la wi pral prepare yon ti bagay paske aswè a la fòm fè li mèt e pou kont mwen fòm fon ti bagay o m bliye m pa di sa sèm m konvèti a wi m repanti wi paske a te vin la kay la vin la kay la pandan l vini an m pale avèl m di m pa nan pèdi tan ankò nou priye nou chante pastè priye pou mwen. Mwen prezante m devan Bondye. M pran plas mwen. M nan dimanch la map rekomanse al legliz. Chaje sèm nan m byen kontan pou ou sèm nan. Anben. Aswè a la li mèt pou kont mwen la sèm m pap baw manti fòm fon ti vèy de nwi paske m santi m santi fòs fòs dyab la vle anvayi anndan lakay mwen akoz de Zaza la e m wè Zaza la mwen di Zaza ke mwen repanti pastè a te priye paske lè pastè a priye pou mwen li pat la non li pat la epi m pat m pat ko dil sa. Talè a la m wèl m di bon Zaza m fè sa m te di w map fè a m repanti m fè pastè a priye pou mwen woy nèg sa tèlman gaye humm nèg sa tèlman gaye sèm nèg sa tèlman gaye l di tout tanl pa jwenn jistis pitit li l pa bagay li pap sesi li pap konvèti sim deside konvèti konnen mwen menm tou map vin anfan. Adjee humm mwen sèm nan m dèyè kòm ou di w konvèti m byen kontan pou ou pit mwen priye pou mwen.

Map renmen map priye pou wi sèm nan. Mesi. Map priye pou ou ki anfòm ye. Alo an pa zaza la ou menm ou kouvèti. Ayayay sèm te gentan di sa deja. Kiyès zaza ye poul anpechem sèvi Bondye? Kiyès zaza ye poul anpechem pran yon desizyon parèy? Kòm ou di zaza pat la sil te la mon chè li tap fout pastè sa 2 pye devan. Sa e bagay ki regade zaza, zaza pa kapab. Zaza pa gen oken pouvwa sou sèvitè Bondye, li pa kapab. Li pa di pastè a e non.
Epa tout tan lap dil. Ewè! Epa tout tan lap dil.
Oh! Oh oh! Sa epa tout tan Zaza ap di. Pastè a ye nonm mwen li. Epa tout tan lap dil. Oh oh! An ap konnen djòl li pou Esad. M konnen pap pa di sa vre. Li toujou di konsa wi e koze pastè ap koze avèm e pawòl pastè a vin ban mwen. Bon a dènyèman la m kanpe devan lakay la map pale avèk pastè a. Si w ta wè reyaksyon Zaza fè. Zaza genlè ap vini li wèm kanpe ap pale avèk pastè a. Zaza ranmase yon gwo tonton papa wòch! Bondye pou mwen m te bay fas konsa se pandan m kanpe konsa m gade m wè Zaza kap vini pou li lage sou tèt Pastè se kouri m te mal antre m makònen avèl la m goumen avèl m fèl lage wòch a sa mwen sa m pa ka pa Zaza ap chache malediksyon mete sou tèt li alò paskel wè nèg la ap pwonmennen nan lari a lap bay Jezi a nèg la pa Jezi vre non men nèg la li menm li se temwen Jezi li te se temwen Bondye lap mache bay Bondye. Ou wè konprann tou kounye a l kwè nan sa w konnen. Kounye a lè w ta al pran yon so lage sou tèt moun nan la mezanmi ki reyaksyon fanmi l? Bon menm si li menm kòm yon sèvitè Bondye l ta di ke l ap padone w l ap kite sa bagay l ap lage sa men fanmi l yo p ap kite sa men fanmi l ap kite sa Ekzat ou pa konnen sa fanmi l ye Martha pral pran prizon la Fè mwen goumen avè l la m lage yon chay pa ti koze l pa di pastè a Mama piga fè bagay levanjil sa fè ou menm ak zago nou kite nou. Kil an swat ensi.
Kilanswa prensip, se sèl Bondye ki konnen desten moun, ki ka vire desten an, ki ka mete l yon lòt jan, l ka kite l, e sèl Bondye k ap deside sou desten moun. Kilanswa prensip, si Bondye di lavi m pa t sipoze fini avèk Zaza, m pa ka pase si mwa la ankò avèk Zaza, m pa ka pase l avè l. Se Bondye k ap deside sou lavi m, sou desten m. Zafè, kilanswa prensip.
Tout a Jezi.

Anba tè! Oh! Anba tè! Anba tè! Ou tchwe out!
Anba tè! Oh! Anba tè! Anba tè te konnen ma out! Oh! Oh! Oh! Out! Out anba tè! Ou! Oh!

Se toujou m wèl nan bouk la la. M konn kèk fanmi li men a vrè di m pa vrèman. Yavas ta gen ti je sou mwen. Ah sè ale. Yavas ta gen ti je sou mwen ale. Zaza pa pale si pou gran mesi li. Ki an? Ale sè pastè pa nan bagay konsa. Atansyon.
Kounye a kibo pral la. Fè pridans wi. Madan jezi m rele madan pastè la. Ou tou pare. Gade ti mouda w. Pastè a pa ta ka pa pran feeling.

Monchè kouzen. Konbyen de fwa fòm fè ti grimas mwen tou. Wè kouzen ou sou grimas la mwen m konnen depi lontan ou gen ti san sa. Wap pouse moun wap pouse moun bwa kale wap ri. Tout sa wap fè wap goumen wap griyen dan w tèlman w renmen ri. Monchè kouzen kisa'p gen la. Monchè 4 la mare 14 kouzen. Van vire madanm nan konvèti. Kouzen, kouzen! Baki nou kouzen! Baki nou paske m poko fin bon koze. Madanm nan konvèti epi madanm nan di konsa, Si m ta manyen yon branch cheve nan tèt sèl la, l ap fè m konn yon bagay. M pa okipe l, epi m fè l konnen. Wè! Sèl la ap mouri! Map fout fin manje sèl la epi mwen menm zafèm mouri tou. Men sa m te tcheke w la kouzen, pa gen pale anpil, pa gen afè pète pète. La m vin konnen kijan n ap atake Mona, kijan n ap atake Preswa. Eske se, eske se pa manchèt oubyen mistikman kouzen? Sa w di la, ou di Mama konvèti.

Pastè jak Map rive sou pastè jak Map rive sou pastè jak Map bal lè M gen bagay pi enpòtan pou m regle la Ou di pastè jak konvèti mama Yes
Pa gen pwoblèm Ou di m eske se mistikman Ou byen pa manchèt nap atake yo atakew mistikman nap atake yo mistikman
ayayay pa gen pa manchèt siw touyel pa manchèt kazèk la ka pranw li voyew anba lèl voyew anba nan gadavi gadavi ap pranw li voyew pòtoprens nan gran prizon Sa vle di ou menm kouzen. Penitansye. Ou toujou gen plan ameriken. Tonnè kraze m kouzen ou toujou gen bon plan. E poutèt sa m di madanm nan konsa. Li pa fout bezwen kanpe avè m. Dayè m gen kouzen m ki kanpe avè m.
Di men dyab la oo. Men dyab la. Men dyab la ee. Men dyab la. Nèg yo wè anba tè ap pase yo di men dyab la wi se sa vre. Ebyen map diw sa zago mwen menm antan ki anba tè twòp pou tè granmoun pa jwe o non de gwo dyab la mwen menm nèe pap pè ou konn sa nap fè.

Wè legliz la? Legliz la ap boule vandredi a minwi ak tout fidèl yo ladann. Grann,
mwen menm, wè la a, ou la se fè diskisyon pou mete lwa chita met lwa chita. Ou fout ansanble avèk bòkò? Èske w ansanble avèk bòkò? Ki ap fè kounye a, pè ou?

Kou m vini la, m pa p nan defen avè w. Pa sot si m di w la la frè m nan. Ou pa janm pa p pwomennen. Mwen di w lè w bezwen dlo, mwen pa al pran. Ou pwomennen twòp. M ap vin rele granmoun. Ou konn bwote dlo ba m. M ap vin rele m granmoun.
Vandredi minwi boul n ap boule legliz Pastè Jak la ak tout fidèl yo. Si l pa minwi l ap midi nan yon priyè midi. Ayayay mwen.
Ayayay mwen Nan fè yo pale Nan fè yo di ee Achikoto pata Ala kata kanta Nan ti fi Santa Maria Ayayay mwen Ok kouzen Epi pou zafè Mona preswa a Pou zafè Mona preswa a tcheke m pita. Pou m fè w fann fwa yo. M ap ban w dòz pou w al depoze espri yo. E tounen kraze m! Woy!
O! Kouzen! Kouzen! M santi gwo fòs k ap antre sou mwen. M renmen jan w ap pase a kouzen. Depi youn nan yo pile dòz sa, tonnè boule m, tout nèt yo y ap wè tonbe de pat. Pa gen lavi pou yo. Di pa gen lavi pou yo, pa gen lavi pou moun sa yo Pa gen lavi pou yo, pa gen lavi pou moun sa yo Pap gen lavi pou moun sa yo Paske premye pitit ou a yo pran l Ti pitit ou ta pral fè a premye ti jèm ou yo pran l Yo sakaje l anndan vant madanm ou epi yo lage l atè Yo se de Se se son de mal fektè. Yeeh an bon air. Wi.
Yo son pakèt an son pakèt ee bann ee endividi kap touye moun. An bon air.
Mwen menm mesye poum pata efase mon après swa mwen wè Magritte ap banm presyon. Ebyen ok grann map vin tande. Grann map vin tande. Pa soti non. Dakò.

Se lanmò fè, kounya la menm fòk nou fè on akolad, paske ti gason an mouri mal lan zòn nan. Lè mwen menm map gade poum wè jan ou pèdi ti gason sa mwen menm maten midi e swè map kriye. Maten midi e swè map kriye. Mwen menm map di w on sèl bagay, jounen jodi a nou te gen pwoblèm dèske ou te al mare on ti kabrit an teritwa w, men jounen jodi a la a afè lanmò a son lòt bagay. Paske si ou wè ou gon ènmi nan yon zòn, kounye a ou fè lanmò, moun nan pa mache kote w pou l di w monchè mè kòdoleyans, e kòmsi moun sa pa zanmi w. Sa sa pral itil mwen?
On ti moun ki mouri, on moun ki pa mache vin di m kòdoleyans oswa pa kòdoleyans, sa sa pral itil mwen? Sa pa gen a, èske sa ka leve mò a? O! Li pa ka leve ti moun nan k mouri an frè m nan. Moun nan mouri, l mouri nèt. E m pa wè w gen kesyon w ap poze m wi m te mare kawèt nan jaden w, wi m te mare l e m ap toujou mare. Fòt ou mete sa nan tèt ou la. Depi m bezwen mare kabrit se nan jaden w map toujou kontinye mare. Tande tande tande epa afè kabrit nap pale kounya la pase afè kabrit la kite lalyè kite lalyè paske jounen jodia se afè lanmò mwen menm m tap fè makout mwen mwen menm pou m pot fè mona pote e kèk e kèk bagay kèk patat paseke m konnen lè nan vèy la kounya wap e wap bezwen fè ti bouyon wè ti masòk pou m pote vini men mwen m pa vle w fè m malonèt Ou mal ou fè malonèt. On sèl bagay, mwen menm, m ap prepare ekostim mwen la pou bon ek dat antèman. Aah!
Sèke, si w ap mande de dat antèman, sèke, nan swa pral leve zonbi a, e pa vre? Oh! Se de, non, de swa w ap pale! Paske yon timoun pa ka mouri pou w ap mande m dat antèman. Dayè se mwen kap fè afèm wap tann menm jan tout moun ap tann nan ret tann tou baka mande men dat antèman. M pa gret gèlè panse m pral pran ti presyon lan menn. Ti founi an mwen menm telman gen m gentan pran zonbi a ayayis sa gèl la m fè madanm mwen wè zonbi a menm wè la fò manzè mouri fòk manzè mouri nan panse
kouzè.
Ebgwadla chifone chifone wi. M kwaze a chifonnen chifonnen dim li bral sòti map tann li sòti poul wè kiyès ki touye pitit la epi poul vin poul vin sou do pyem. Dayè m gentan konnen ou menm ou pa pè ou pa pè pyès moun. Dayè misye li te pèdi bagay li te vin nan fanm ou ka ou ka toujou ranje fanm ou pou ou nèg pa konn anyen non monchè. Si m antò ou map pase baby m pa antò la. Yap voyem ale di boss ou oo pa fèm sa gen bagay ou fèm ou konnen m ka fache boss ou te metan la aaaaa tonnè krazem tchekem pita tchekem pita pita epi map fout ou dòz sa tonnè boulem kouzen wè zonbi moun sa yo wè zonbi moun sa yo map fèw kite ok apa tounen. M bay tèt mwen, tèt mwen, tèt mwen. Wap prepare epeng ti tèt ou, e pa vre? Ey chifonnen, si m ta mande w dat antèman eske se yon mal? Yes li se yon mal, paske w se advèsè mwen anfas mwen. Ou mande m gè, m pa ka mare yon ti kavrit nan janw k ap manje ti pye pwa kango w. Ti, ti, ti, ti, ti, ti kòman dirè sa, ti kalalou, ou fè zen avè m. Men eske, eske se zen kabrit la ki mennen pitit ou anba tè? A men tout sa ka la wi. Lè mabouya a fas anba Ou pa wè ni gril mabouya ni bòlòt mabouya lè konsa ou siwe pridan frèm nan ou konprann paske se sa w wè ou pale èske kounya la lè mabouya fè sèman wap konn mal wap konn femèl wout ki mouye la se sèlman bondye avèk ginlè yo konnen ki nan ki wout li pase wi m dwe pè tout moun ki m nan gen yo la ou se youn nan moun poum pè tou frèm nan mwen menm e m pat siwe w lobway paske m pat gen zam nan menm. Paske lèw nan gè avèm vin wè pitit mwen kouche konsa la sew kap kriye plis men kounya ou di ou fete e paskel fèm mal pitit ou chifonnen li fèm mal eske pitit ou li non paske ke mwen mte ka ladann tou paske menm lèm poko anfante ou wè sam diw lan e paske mwen jèm mwen sale ou wè sam diw lan paske jèm mwen sale men si jounen jodi a la m wè pitit ou fèsa li tonbe nan ee li tonbe nan pay la kounya m prann m pat konnen podyab mwen sim te konnen. Si m te konnen, bon, m t ap pase, m t ap pase m ale wi. Ou pito te ale. M t ap pase m ale wi. Ou pito te ale. Ebyen Preswa, sèl sa m ka di w, antèman sa a pa gen dat e l pa gen jou. E si w gen malè w mete pwent pye w, li pa bon pou ou. E pou m rive pi lwen avè w, antèman sa a gentan fèt deja. Pa poze m kesyon de sa. Mèsi. Yes.
Mèsi, tande?
Yes. Mèsi.
W al ap di m anyen ankò? Non, anyen ankò.
Yon bagay m pa ka konprann. Chifonnen li menm. Fason m wè chifonnen la. Chifonnen kòm si grandi e l kite nanm li dèyè. Paske yon chifonnen m pa ta kwè m vin vwa yon nouvèl konsa, yon mo konsa. Kounya pou pa sou. Kounya pou pa sou moun, yo toujou di sa wi, se lè ti bebe a boure dwèt li nan dife al boule, se lè sa lap konn se dife li. Ebyen chifonnen, se lè anba tè fout vole a ban nou, se lè sa wa konnen gason lagè te di w se se anba tè ki manje pitit ou a. Ebyen chifonnen, ou gen pou wè, ou gen pou wè, paske mwen menm gason lagè, depi m di yon bagay se sa. Imajine w nan menm anba tè vin dè dòz a. Franchement sim te konnen se wood misye ta pral etenn m pa tap janm bay misye do sa non paske chifonnen tout malfektè ou tandel malfektè a depi ou nan yon pwoblèm misye ap pot ou bwad menm ke se pa repwòch aprè misye ap repwoche ou men misye ap baw bwad la kanmenm men chifonnen m baw verite ou pa vle prann kaka voye nan mouda w aprè se pa mwen menm wa sonje gason lagè te di w se anba tè. ki fout manje pitit ou a. Ebyen anba tè frèm krim sa ou fout fè a avèk derespekte ou sa wap fèm lan tonnè boulem sim pa fout baw yon kenbe nan men yo pa fout relem gason lagè paske gason lagè pa yon jwèt depi ou wè gason lagè ou sipoze met respè met respè sou non sa nèg ogou feray la.

Ti moun yo fout fèm nève monchè. Alò se te mwen m pa tap gentan fout griyen anba tè la. Alè Guy Lavalette tap gentan fout nan mòg la wi.
Mèsi.
Ou vle antere frè m? An byen ok. Sou wal leve zonbi a wal leve.
Gadon desepsyon nèg la fè mwen. Gadon imilyasyon m vin pran nan bouch nèg la. Oh! Mwen menm, se granmoun lontan m ye, m konnen kounya la depi w gen moun mouri nan yon zòn kounya se labra pou al bay moun nan, kounya la menm moun nan ap pote e sak ap pote e Oh! M panse m ta pot bannann kounya lòt la pot bagay tout sa k ap pote vini epi kounya la menm pou nou fon bèl kanbiz pou nou fon bagay gade yon gwo desepsyon. Gad yon desep bon desepsyon mèsi lavi enben ok.
Tye bebe. Ayy. Ou wè dòz sa?
Dòz sa rele eliminatwa.
Eliminatwa. Dòz sa rele final. Fi.
Now. Ou ka di, ou ka di demi final, ou ka di final. Ou konprann? Ou ka rele l konsa. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Dòz sa a, m ap ba ou l, mon pòt, mon frè, mon kouzen. M pa bezwen konnen si se devan pòt Mona w ap lage yon ti kras, si se nan pòt la w ap vide yon ti kras.

Rochana bro, Rochana Hing Hang. Ou wè 3 pawòl sa yo m ba ou a, se 3 pawòl ki pa nan kaka. Yo pa nan kaka vre paske Hing Hang nan m konnen l, se yon son sèk ki kote blan epi nwa. Yon sèk kabalistik. Bon m di w yon bagay frè, wè la a, men kenbe, ou mèt kenbe l pou ou. Apre sa, n ap fè yo konnen nou konnen menm se yo menm ki touye pitit la. Paske nan yon ti tan la, depi w fin met bagay sa m pa bezwen konnen. Kèlkeswa moun ki parèt la, ki pile l la, epi l ap fout mouri. L ap sot tonbe de pat. Wè pou moun sa pa ta mouri fòk li ta gen granmoun sou li anpil. Dayè, gè a leve deja. Ou pa pè moun.
Kouzen, pitit ou a, li pa ton pitimi san gadò. Li pa ton grenn mango mi ki sot tonbe, ki e van pase li sot tonbe. Ok? Kouzen, ou mèt ale. Ale fè devwa! Veye w veye w ba gade! Tande, atansyon pou moun pa wè w. Sonje m di w sa, nenpòt sa w ap fè yo wè w, yo kenbe w, yo gen aksè a pran w voye w bay lajistis. Yes! E sa fè m di w nou pa aji avèk manchèt. Nou aji a mistik. Ebyen kouzen, m ap tounen vin ba w nouvèl. M ap tounen vin ba w nouvèl kouzen. Kisa tale tounen tounen vin dim kisa m di w.
Awo chama ou ko? Wo chama?

Kè kraze. Mwen menm m pap janm sispann, m pap janm, m pap janm doute de tèt mwen menm yon jou. Paske m diplome deja. M fè mastè nan malfektè. M son mastè nan malfektè. Wi. Ay depi w mastè, ou fè tout bagay nèt. Ou fè tout ba, pa gen sa k vini devan w pou pa ka fè. Pa gen kou yo bezwen w pa ka bay. Oh on nèg kap fè sen michèl on nèg kap fè ee ansafolè kap fè mòn kabrit hein kap fè mòn koulèv mòn wòch kap pase ee kote sa ah m bliye pou m pa lage kou anba menm sa vle di m gentan m gentan mastè deja. Ap vin touye pitit zaza kouzenm. Se pa vre monchè. Oh nou menm nou pa ka redi vin brindis nou pou nou fè pitit. Si fil ki anndan w lan kòm si li gentan twò di, li gentan twò twò twò rèk. Li pa ka kenbe timoun. Fout koupe l jete. Koupe l jete.